Soti lendi pou rive vandredi, 6 è 30, 7 è nan aswè, Tele Signal ap prezante w jounal kreyòl Signal Aktyalite. Tout sa k di, tout sa k fè aktyalite san wete ni mete, nan jounal kreyòl Signal Aktyalite. Signal Aktyalite, jounal la, sou Tele Signal.
Yon gwo bonswa pou nou tout, byenvini nan jounal kreyòl nou pou jodi an. Men diferan pwen k ap domine aktyalite an. Se jodi an gouvènman an resi rankontre reprezantan divès sektè nan sosyete sivil lan pou gade kijan yo ka jere pwoblèm ayisyen Sendomeng ap pimpe tounen pa bò isit yo. Yon pwosesis ki kòmanse pandan ayisyen gentan debake nan peyi an kote ankenn strikti pa pare pou akeyi yo. Se anba gaz lakrimojèn, baton ak gagyon ayisyen ki san papye Sendomeng yo te eseye finalize pwosesis regilarizasyon etranje ki ilegal yo lòtbò dlo, lendi pase an, pou ka chape anba plan pou voye yo tounen pa bò isit. 800 nan yo gentan rive Ayiti, daprè gwoup k ap apiye refije ak rapatriye yo, GARR. Pandan KEP anonse li nan faz preparasyon makèt bilten vòt yo, plizyè kandida pou pòs senatè ak depite ki deyò nan kous lan anonse yon mobilizasyon manch long pou egzije konsèy lan reprann yo epi demisyon 2 konseye elektoral yo di ki pa gen dechaj. Prezidan Michel Martelly resevwa lèt kreyans 2 anbasadè tou nèf ki akredite ann Ayiti, Xiomara Pérez Rodriguez vin reprezante peyi Panama, Henrique Brassemhan wayòm Dànmak.

Samedi, 8 heures du soir et reprise dimanche à 10 heures du matin.
Byenvini nan devlopman jounal lan, mèsi pou fidelite nou. Gouvènman ayisyen an reyini jounen jedi an ak reprezantan diferan sektè nan sosyete sivil lan sou yon plan kontenjans ki gen pou wè ak konpatriyòt nou yo ki nan sitiyasyon iregilye lòtbò fwontyè an epi Repiblik Dominikèn ap pimpe tounen. Dyalòg patriyotik sou sitiyasyon depòtasyon Ayisyen nan repiblik vwazen, se tèm sa ki te kenbe pou fè brase lide yo. Nan fen diskisyon yo, reprezantan 5 nan sektè ki te prezan yo tankou, dwa moun, laprès, relijyon, sendika ak komès, pwopoze plizyè nan lide pou mete yon komite miks pou solidarite nasyonal kanpe. Yon lòt reyinyon prevwa fèt demen vandredi an ak moun ki delege yo pou fòme komite sa. Premye minis ayisyen an Evans Paul di li swete se sosyete sivil lan ki kòdone dosye rapatriye yo, presizyon chèf gouvènman an nan mikwo Michelie Alexis ak Wendy Henry. Pratikman,
nou pral travay sou fòmasyon. komite miks la. Alò, lide m ap eseye bay, se ke ta gen yon kowòdinasyon antre lè zòganizasyon de la sosyete sivil. Nou p ap kapab fè yon komite miks avèk yon twòp moun ladan l, li p ap fonksyone. Depi l kòmanse ta nan chif de, li p ap fonksyone. Fò li pratik. Men nou bezwen anpil moun. Sa vle di ap gen de dinamik. Ap gen dinamik komite a e ap gen anndan vant komite a dè komisyon. Sa vle di nou pap rejete pèsonn men tout moun kapab pa nan komite nou ka rele komite santral la. Se poutèt sa nou pran tout pwopozisyon ki fèt yo, n ap respekte yo e n ap konvoke yon lòt reyinyon, demen maten a 10 zè isit la, li p ap nan sal sa, p ap gen anpil moun, se p on reyinyon elaji. Se yon reyinyon sèlman avèk lè pèsòn delege pa lè zatouni. Un ak konstititif kapab kreye la kowòdinasyon entèsektoryèl de la sosyete sivil ki se on antite. Men lè n di komite miks, se miks kisa? Se miks leta ak soyete sivil. Otomatikman leta ladan li fò gon arete. Fò gon arete ki ba l on kad legal. Sa vle di ke le komite miks se on arete ki pral nonmen li. Gon travay ki pou fèt pou sa. E nou pap kab mete twòp moun nan komite miks la. Nap fè an sòt pou l reprezantatif. Alòske se kounye an sèlman gouvènman ap mobilize pou eseye jwenn yon jan pou jere pwoblèm sa a, nou ap retounen sou yon repòtaj nou te reyalize nan kòmansman mwa sa a men nou te difize ayè. Se yon repòtaj ki te fèt alòske minis afè etranjè ayisyen an te fè kwè Sendomeng te bay Ayiti yon delè 45 jou pou kontinye ak pwosesis idantifikasyon Ayisyen san papye ki lakay li yo, yon enfòmasyon chanselye dominiken an te demanti. Nan repòtaj sa a, plizyè Ayisyen k ap viv an Repiblik Dominikèn eksprime kè kase yo genyen pa rapò ak desizyon otorite dominikèn yo pran pou voye plis pase 250 mil pami yo ki pa gen papye retounen viv Ayiti. Konpatriyòt sa yo kritike otorite ayisyèn yo ki pa t janm pran okenn mezi serye pou te evite sitiyasyon sa rive nan faz li ye jodi an. Ann suiv yon repòtaj.
Plizyè milye Ayisyen ki al chèche lavi miyò san papye an Repiblik Dominikèn Gen gwo menas depòtasyon ki pandje sou tèt yo. Otorite ayisyen yo gen yon delè 45 jou apati 17 jen k ap vini la pou idantifye ayisyen k ap viv sou teritwa dominiken an, yon travay ki kapab difisil anpil paske plizyè ayisyen k ap viv nan peyi vwazen an kritike otorite ayisyen yo ki pran anpil tan pou remèt yo sèten papye tankou paspò. Yon peyi ou te konnen ou konnen yap voye ayisyen ale ou te sipoze pran dispozisyon pou met pou fè tout moun ka fè paspò yo se yon pakèt lajan gen paspò se yon pakèt 3350 dola pou fè yon paspò èske ou wè sa se serye. Depi 11 out m kouche yon paspò m renouvle yon paspò renouvle e pa fè m renouvle yon paspò poko janm ban nou l. Genyen yon kat idantifikasyon nasyonal oubyen yon paspò pa sifi pou regilarize sitiyasyon ayisyen k ap viv san papye nan Sendomeng, paske pou yo enskri nan plan nasyonal regilarizasyon etranje yo otorite dominiken yo mete sou pye fòk yo gen plizyè lòt dokiman ki pa toujou fasil pou jwenn. M gen paspò.
M gen paspò. M gen 4 paspò m fini nan tè a ak tout viza. Men ki papye y ap pale la menm kounye a? Papye yo mande, Dominiken yo mande pou yo ban nou papye a. Yo mande pou yo ban nou rezidans lan men yo di nou fò nou bay yon bann papye ke papye yo mande nou an ap mache chache yo tout kote nou pa ka jwenn yo. Ayisyen sa yo ki al bouske lavi nan peyi vwazen te ka ret nan peyi yo si kèk kondisyon te reyini, tankou aksè pou jwenn travay pou yo rive okipe tèt yo ak fanmi yo, dapre deklarasyon ayisyèn sa. Rive nan peyi a fòw mete travay pou tout moun travay si te gen travay nan peyi nou nou patap vin nan dominiken sa nou te vin fè nan dominiken nou tap santi nou nan alèz nan dominiken se pou yo mete travay nan peyi nou pou tout moun viv de tout moun gen travay nan peyi nou pou nou tout viv paske nou pap vin nan dominiken sa nou vin fè nan dominiken. Yon lòt konpatriyòt ayisyen ki enstale l sou teritwa dominiken an depi 7 lane di li pare pou li retounen nan peyi l sizanka li pa ta gentan mete l an règ avan pwosesis depòtasyon an. Peyi me pou mwen liye mwen m toujou kanpe prè peyi me pou mwen liye yo vle voye m ale m prale e pou mwen peyi m ye m toujou di yo sa nan lari a m di peyi m se pou mwen liye e la m te fèt yo voye m ale map tounen nan peyi m m pa gen papye. Malgre otorite dominiken yo anonse yo ap depòte tout ayisyen k ap viv ilegalman sou teritwa yo a, plizyè ayisyen kontinye ap travèse fwontyè ant 2 peyi yo pou al chèche lavi miyò. Pou rezoud pwoblèm sa, Leta ayisyen gen anpil travay pou l fè nan mete bon jan estrikti an plas pou pèmèt chak grenn pitit peyi a viv lakay yo nan bon jan kondisyon.
Fòk nou di se anba gaz lakrimojèn, baton ak gagann ayisyen ki san papye Sendomeng yo te eseye finalize pwosesis regilarizasyon etranje ki ilegal yo lòtbò dlo lendi pase an pou ka chape anba plan pou voye yo tounen pa bò isit. Lapolis te mobilize pou te ka pran kontwòl sitiyasyon an pou ka anpeche dezòd. Anpil nan videyo anbyans lan disponib kounye an sou rezo sosyal yo. Lòt enfòmasyon nap genyen pou n devlope pou ou nan jounal sa a, anviwon 800 ayisyen ki tap Sendomeng san papye gentan kite kay vwazen san yo pa pase nan pwen dakèy ofisyèl yo, se sa kòdonatè gwoup kap apiye refijye ak rapatriye yo GERF fè konnen. Sen Pierre Beaubois eksplike GARR gen yon gwo kè sote pa rapò ak fason dirijan ayisyen yo rete san reyaji nan kad dosye sila. Mesye Beauboin presize dirijan dominiken yo pa respekte akò ki te pran ant 2 peyi yo pou fasilite rapatriman ayisyen yo. Sen Pierre Beaubrun te nan mikwo Ludmilla Mack ak Jasmin Denis. Youn nan bagay ke nou ta renmen soulinye atansyon tout moun, se ke otorite yo gen tandans pou yo mete aksan sur des points officiels nan fwontyè lan, alòske pi fò moun sa yo ki ap retounen an se dan des points non officiels kote ke pwen sa yo pa prevwa nan akò ki egziste ant Ayiti e la Repiblik Dominikèn. Poutan se nan anviwonnman sa yo moun sa yo ap vini pa bann e pa pakèt e ke malerezman nou denonse le fèt ke pa t genyen pyès strikti dakèy ki te la pou resevwa yo e nou vrèman pene pa le fèt ke gen youn nan konpatriyòt nou yo sa yo ki mouri se nan zòn Terre Froide enben li soti li te vini nan moun ki ap vini volontèman yo li tèlman mache lè l rive lakay li li malad alò li tou mouri donk li vini ojodi epi l mouri nan demen paske l tèlman te mache. Donk, nou gade pa egzanp an Repiblik Dominikèn, yo kominike sètèn enfòmasyon. W ap wè yo di yo gen de zotobis ki disponib pou yo pran moun yo, yo di yo genyen de centre de transit, anviwon 7, kote y ap mete moun yo pwovizwaman anvan yo rapatriye yo. An Ayiti, nou di nou prè tou. Otorite yo di yo prè. Men, ki sa ki genyen pa egzanp nan tout zòn fwontyè yo? Kan yon moun rive, èske gen yon sèvis de transpò ki ap pran l pou mennen l nan yon kote? pas avan ke yo idantifye l e ke yo voye l nan zòn dorijin li. Tout bagay sa yo li rete vrèman twoub pou nou, otorite yo pa di pyès anyen, sèlman yo di yo prè, men kan nou vizite zòn fontyèr yo, pa egzanp tou resamman nou t al vizite yon zòn nan Malpas kote yo di otorite yo di y ap fè yon sòt de espas pou yo resevwa moun, ebyen nou remake ke pa t gen anyen ki t ap fèt la, chantye a te kanpe depi bon lontan, donk anyen pa t ap fèt, sa ki vle di pou nou menm nou panse ke Nou vrèman pa prepare, nou vrèman pa fè anyen vrèman pou nou akeyi moun yo, se kòm si sa pral rive a lenpwovist, alò ke depi plis pase yon ane nou okouran ta pral gen moun yo ki ap vini. Toujou sou dosye Ayisyen yo Sendomeng ap pimpe tounen pa bò isit yo, Kadinal Ayisyen an, Chibly Langlois estime rapatriman sa ap fèt lan pa nòmal, responsab Legliz Katolik lan kritike move jesyon otorite Dominikèn yo fè nan dosye an, ki lakòz plizyè santèn milye ayisyen pèdi nasyonalite yo daprè arè 168.13 Lakou konstitisyonèl dominiken an te adopte nan dat 23 septanb 2013 pase an. Nan yon entèvyou Shibly Langlois akòde yon chèn televizyon ameriken ki twouve l nan Florid, kadinal lan eksplike Konferans Episkopal Dayiti ak parèy li nan Sendomeng te deja chita pale sou dosye an atravè Komisyon sou Migrasyon an men avan tou li rete yon dosye politik. Se pa sèlman kadinal ayisyen an ki kondane aksyon sa, Pè Edwidge Carré ki nan eta Natchvil ak Pè Reginald Jean Marie ki nan legliz Notre Dame nan Little Haiti, toujou nan peyi Etazini kondane imilyasyon sa Repiblik Dominikèn bay Ayiti an. Ayiti dwe mennen yon batay diplomatik pou fòse kominote entènasyonal lan di yon mo nan dosye an daprè sa Pè Jean Marie eksplike. Ann raple, plizyè moun nan peyi Etazini te manifeste devan konsila dominiken an nan Miami pou denonse konpòtman otorite dominikèn yo. Yon lòt bò, majistra New York lan di l gen gwo kè kase pa rapò ak depòtasyon k ap fèt an Repiblik Dominikèn kont plizyè milye moun kote menm timoun pa epanye nan desizyon sa a. Nan yon deklarasyon l fè mèkredi an, Bill de Blasio mande gouvènman dominiken an pou respekte dwa fondamantal tout moun menm sila yo ki fèt an Repiblik Dominikèn men ki gen kòd lonbrik yo mare an Ayiti, jan konvansyon sou dwa moun egzije sa. Mwen mande gouvènman an pou l evite fè yon seri erè nan fason y ap depòte moun yo sou teritwa a, epi raple mezi sa plis touche Ayisyen ki fèt an Repiblik Dominikèn kote yo retire nasyonalite yo ak stati jiridik yo nan gwo ponyèt senpman akoz yo gen orijin yo an Ayiti, daprè majistra vil Nouyòk lan. Toujou daprè majistra a, nasyonalite se dwa fondamantal tout moun dwe jwi nan jan sa ekri nan deklarasyon inivèsèl dwa moun epi espere ap gen yon solisyon ki jwenn nan sitiyasyon sa ki tris anpil. Lòt enfòmasyon, 18 jen 2000, 18 jen 2015, sa fè egzakteman 15 lane depi yon gwoup ayisyen te jwenn lanmò yo akòz yon gwoup sòlda dominiken te tire yo. Masak sa tout moun konnen sou non masak Guayubín rete pou yo jiskaprezan enpini. Daprè responsab gwoup k ap apiye rapatriye ak refijye yo GARR, Lona François, reprezantan viktim yo te sezi Lakou amerikèn pwoteksyon ak dwa moun nan lane 2005, Yon desizyon ki te pouse kou an pran yon vèdik kote li kondane Repiblik Dominikèn poutèt li te atake abitrèman yon trantèn Ayisyen epi mande pou gouvènman dominiken an peye paran viktim yo yon valè 927 mil dola meriken pou reparasyon. Yon desizyon dominiken refize respekte, si n ta vle kwè Lona François ki te nan mikwo Ludmilla Marc ak Jasmin Denis.
Larepiblik Dominikèn te genyen ant 6 mwa a 1 an pou l te egzekite arè sa a, men li pa t janm fè anyen ditou depi 2012 la. E Cour la, li te enfòme nou le 24 jen 2014 ke li mande Larepiblik Dominikèn, pou li bay yon rapò de eta davansman sitiyasyon an. Jiska prezan, anyen pa t janm fèt. E ki sa GARR fè avèk òganizasyon tankou Klinik Entènasyonal de Dwa de Lòm ki nan UQAM avèk CCDH, ki se yon òganizasyon ki an Repiblik Dominikèn? Nou redije yon rapò e nou voye l bay Lakou Enteramerikèn Dwa Moun pou nou di l ke jiska prezan, Repiblik Dominikèn pa janm fè anyen, pa janm fè ka de rapò sa. Li enpòtan pou nou note ke se pa kounyela a Repiblik Dominikèn pa reponn a angajman l yo, se depi lontan e nou pran egzanp de ka sa nan yon kontèks kote ke genyen posibilite, nou te ka menm di se yon evidans ke pral gen gwo vag rapatriman nan jou k ap vini yo. pou n montre ke se pa kounyela a, bagay sa pa date d'aujourd'hui, donk se depi lontan sitiyasyon sa rive. Pandan Konsèy Elektoral Pwovizwa anonse li nan faz preparasyon makèt bilten, plizyè kandida pou pòs lejislativ ki te pran kanè toujou okipe beton an pou mande KEP an entegre yo nan kous lan, demisyon Mèt Néhémi Joseph, Marie Carmelle Paul Austin ak prezidan enstitisyon an Pierre Louis Opont, ki daprè yo pa gen dechaj, sepandan yo pral òganize eleksyon pou tout yon peyi. Pwotestatè yo ki met tèt yo ansanm pou fòme yon regwoupman ki pote non Collectif des candidats exclus par le CEP te plante pikèt yo yon lòt fwa devan KEP an kèk minit aprè yo te sot bay yon konferans pou laprès sou wout Kanapevè an kote yo anonse mobilizasyon manch long k ap pote non deboulonnen KEP an apati madi pwochen si toutfwa KEP an pa entegre yo nan pwosesis lan.

Kolektif dè kandida ekskli pa le CEP, Kose CEP, tap bay yon konferans de près pou anonse yon ansanm de dispozisyon yo konte pran yon fason pou yo kapab kontre kare CEP sa. Bon, kontrèman a sa ke yo te anonse, tap gen yon mach ki tap soti depi nan. Sou wout kanapevè a pou rive Petyonvil, se pa sa ki te fèt. Donk, tout kandida ekate sa yo, yo te pran direksyon CEP a nan Petyonvil. Bon, tou dabò, nan Night Club kote ke yo te reyini an, se te toujou prèske menm mesaj yo, denonse KEP sa a, notamman 2 ladan yo, 2 nan konseye yo, Madam Marie Camelle Paul Austin ak Pierre Louis Opont. ki te ansyen direktè KEP a, yon akize ki pa genyen dechaj e sepandan ki pral òganize eleksyon. E kolektif kandida ekskli sa yo, n ap kontinye mande Konsèy Elektoral la, li pa two ta, pou l degaje l tounen sou desizyon ilegal ak abitrè li pran pou l ekskli tout kandida. ki reponn ak egzijans ke lalwa mande yo, lalwa fè yo pou yo kandida yo. Nou di yo menm, n ap kraze Konsèy Elektoral la. Lè n di deboulonnen, l vle di kraze. E sa l vle di. Nou klè. E nou menm, nou se nou se yon seri de sitwayen ki bay tout pyès nou pou n al nan eleksyon. Nou p ap dakò moun vyole dwa nou. Lòt revandikasyon ansanm kandida sa yo ki pa agreye pou al patisipe nan kous elektoral la te genyen, yo t ap denonse Platfòm Verite ki daprè yo ta gen kontwòl KEP sa a ki gen kòm kandida a la prezidans Jacky Lumac. Donk yo anonse anpil mobilizasyon, donk yo bay KEP a jodi an pou kapab jere dosye sa a rive jiska madi. Apati de madi, yo konte lanse yon ansanm de mobilizasyon pou fòse Konsèy Elektoral yo demisyone e kite Konsèy Elektoral Pwovizwa a. Ou kapab wè yo, yo te an blan, yon siy ki moutre ke yo inosan. Se abi ke y ap fè yo. Yo te gen balèn nan men yo tou devan KEP a, donk ki la ke nou ye prezantman, yo t ap pwoteste e pou moutre ke, ebyen, yo pa dakò ak sa k ap fèt. o nivo di Konsèy Elektoral Pwovizwa. Sa son jès simbolik pou nou tande di pou nou klere yo pou yo wè klè. Ase nwè yap travay nan fè nwa yo bezwen limyè.

pou l sispann vyole dwa pèp ayisyen an pou yo chwazi dirijan ki pou dirije yo. E nouvèl etap la nou di l deja, se etap ki pral rele operasyon de deboulonnen kayik. Ekspresyon blan an, li montre ke jodi a nou tout ayisyen, nou se dè inosan, nou reprezante tout pèp ayisyen an la, nou di dwa nou vyole, Yo vyole dwa sivil nou, dwa politik nou, nou mete nou an blan pou montre reyèlman nou se de viktim de KEP Opon, Marie Carmelle Paul Austin, Néhémie Joseph lan. Menm ki jwenn chans yo nan kous elektoral la ki vini vin pote foto donk nan sa ki rele pwosesis pou makèt.

aktyèlman pou òganize eleksyon yo alò ke KEP a bezwen 66 milyon. Donk anpil kesyon ap poze sou fezabilite eleksyon sa yo pandan ane 2015 sa a. Peyi a ki ap tann avèk eleksyon sa yo, eleksyon lejislativ, eleksyon prezidan, eleksyon pou renouvle minisipalite yo ak kolektivite teritoryal yo ki gen. pil ane depi ke wap fèt anndan peyi a. Prezidan Repiblik lan, Michel Martelly resevwa jodi jedi 18 jen 2015 lan, lèt kreyans nan Palè Nasyonal 2 anbasadè tou nèf ki akredite ann Ayiti. 2 anbasadè sa yo se Xiomara Perez Rodriguez ki soti nan peyi Panama ak Henrique Brassemham ki ap reprezante Wayòm Dànmak. 2 anbasadè sa yo di yo renouvle angajman peyi yo pou akonpanye Prezidan Martelly nan efò l ap fè ki vize amelyore kondisyon vi popilasyon ayisyèn nan. Sou bò pa l, Prezidan Martelly ba yo asirans l ap travay pou l ranfòse lyen zanmitay ak koperasyon ant Ayiti ak peyi yo. Lòt enfòmasyon, Etidyan Fakilte Agwonomi yo denonse desizyon ki pran pou mete deyò kèk nan kòlèg yo nan fakilte an akòz yo ta denonse kèk bagay ki pa mache. Hyppolite Kenson, ki se youn nan etidyan finisan fakilte an fè kwè, se ta responsab dekan a yo ki ta lakòz gen gwo kriz k ap vale tèren nan fakilte an. Hyppolite Kenson te nan mikwo Ludmilla Marc ak David Samus François. Donk, lè ou gen 33 ektar de tè ki pa gen anyen k ap fèt sou li e ou etidyan fakilte dagwonomi, sa entèpele konsyans ou. Nou menm tout etidyan nou te konsète n pou nou te goumen pou yon pwotokòl te siyen, Konsa pou fèm nan te kapab mete an valè. Nou te goumen pou laboratwa fizik, chimi, byoloji te kapab fonksyone. Nou te goumen pou te genyen sekirite sou fèm nan. Nou te goumen pou te gon anbyans de konvivyalite anndan Fakilte d'Agronomi. Ebyen se jisteman apre batay sa yo, e ke tout pèsonèl dekana a te akonpanye n, donk se sèlman nou rete, nou gade yo pran 2 nòt, yo met, yo afiche yon nòt ki gen 3 pwen ladan ki jisteman mete n deyò lekòl la. Swit avèk nòt sa a, nou tout nou te konsète, nou te rantre nan yon lit pasifik, kote nou te man, rekri yo pou nou te, pou n mande yo chita jis pou yo te kapab retounen sou desizyon malatchong sa a pou yo te ekskli nou nan sosyete a. Yo rete nou ekri yo lèt yo pa janm fè n repons e se konsa konsa nou te avanse jis pou n di yo non nou pa aksèpte avèk desizyon malatchong sa, nou pa aksèpte avèk desizyon mete deyò sa, nou pa aksèpte ak desizyon eksklizyon sa ke yo pran kont nou an. Pwogram Nasyonzini ak Devlopman ak Ministè Travo Piblik remèt sètifika fòmaysyon bay 63 operatè ak teknisyen nan CNE jodi jedi an, apre yo te fin patisipe nan yon fòmasyon pou fòmatè sou jesyon dechè solid ak antretyen epi itilizasyon ekipman lou. Fòmasyon sa ki te dire 11 semèn rantre nan kad sipò PNUD ap bay Leta ayisyen pou ranfòse inite jesyon dechè solid yo. Youn nan objektif inite sa se mete an plas yon kontenjan nan sa ki konsène dechè solid pou sizanka yon katastwòf natirèl ta frape peyi an.

Se la jounal lan rive nan bout li, men diferan pwen nou te devlope pou ou. Se jodi an gouvènman an resi rankontre reprezantan divès sektè nan sosyete sivil lan pou gade kijan yo ka jere pwoblèm Ayisyen Sendomeng ap pimpe tounen pa bò isit yo. Yon pwosesis ki kòmanse pandan Ayisyen gentan debake nan peyi an kote ankenn strikti pa pare pou akeyi yo. Se anba gaz lakrimojèn, baton ak gagann Ayisyen ki san papye Sendomeng yo te eseye finalize pwosesis regilarizasyon etranje ki ilegal yo lòtbò dlo lendi pase an pou ka chape anba plan pou voye yo tounen pa bò isit. 800 nan yo gentan rive Ayiti, daprè gwoup kap apiye refijye ak rapatriye yo GARR. Pandan KEP an anonse li nan faz preparasyon makèt bilten vòt yo, plizyè kandida pou pòs senatè ak depite ki deyò nan kous lan anonse yon mobilizasyon manch long pou egzije konsèy lan reprann yo, epi demisyon 2 konseye elektoral yo di ki pa gen dechaj. Lòt pwen de devlope pou ou, Prezidan Michel Martelly resevwa lèt kreyans 2 anbasadè tou nèf ki akredite an Ayiti, Xiomara Pérez Rodriguez vin reprezante peyi Panama, Henrique Brassem Hann wayòm Dànmak. Mèsi tout moun ki t ap swiv nou, n ap ba nou randevou demen pou yon lòt edisyon nouvèl an kreyòl sou Tele Signal. Rete branche.